Mwen se sa mwen te fè de talè a wi. Bagay sa marye ansanm avèk Alexander a wi epa dat map tann li pa janm ka vini non TV sa bay ratman nan tout bagay wi hee m chita map tann li pou nou ale a m pa janm ka wèl m pap sòti ankò kiyès sa. Kiyes sa? Bon. Hey! Koman e men? So gen wè men bay ratman kon sa ou men piti. Blokis, blokis, piti. Blokis. A, m kon nou habitid ou. Di m piti. E pa dat map tan nou. Kèm cho, nan le nan.
Boko mete rad sou. Oh, dat mete rad sou mwen. Men nou pap soti ankò non. Sa fè sa.
Dat m chita la map tann ou. Antouka lè a gentan non lè a gentan bwè m la cheri. Nou pap soti non.
Moun nan ap vin kote m lakay la. Oubyen ok lap tann li la. Wi li di m konsa lap vini lakay la kote w. E moun ki gen kòb moun bezwen li gen kòb. O sa w ap di la. Nèg la chanje lajan wi. Bon lap chanje kòb ameriken li achte. Gade. Ou boss wi. Ah ou konnen m pap mennen grapyay ba ou. Ba ou konnen, ba ou konn bagay konsa. Ou konn sa. Epi tou m pa chwazi nenpòt moun ba ou. Depi moun nan pa gen kòb, m pa ret sou moun konsa. E moun ki gen lajan m chache pou ou. Yes. Li pral al vini la talè. Eee. Janm wè la on lòt kap rele ou. Kiyès sa? Izo wi. Oh!

Depi maten m chita lakay la epi m gon lide dim fon pase nan kay la men genlè m vin a pran chans mwen wi. Ah pa gen anyen la. Pase m wè gen vyann gen vyann. Lè m vin la m frape pye m koo e m vin a bon jan a bon lè. A bon lè. Wi m vin a bon lè m wè gen vyann la. Ou pa pot anyen pou mwen.
Ah bon m wè w kite m mwen. Bon e m vin chèche m wè w kite m mwen. Evre.
Wi.

I, i pa gen mari? Mm. E vre? Non. Mm.
A ben m pa prete non, pase, e pase m te pase wè w. E ben ok, yon lòt fwa lè w ap vin wè m, fò w pot bagay pou mwen wi. Wi, men bon pil sèch ou pa gen la a? E e, m pa gen. A, m pa janm vin la pou ban m anyen non. Oh!
Epou manje w te, te, te toufe w. Ki manje?
E pa chak jou w manje la a?

Pale pou sa. M panse se li menm wi. Non e pa li menm non zanmim wi. Depi wal bezwen vin banm ti blag mwen la pitit. Ou vin avek zanmi sa pitit. Hein. Ou vin avek zanmi sa. Bon ti zanmim wi.
Ou konnen m toujou gen zanmi. Chaje. Moun nan pral al vini talè la wi. Ou met pran pasyans. Men dim non sak regle menm. Poze. Poze. Wap regle afew. Koman sa pitit.

Di jere menm zanmi. Ah m la. Sa fè lontan n ba wè. Pitit sa fè lontan vre wi. Ouh. En tout cas, ou gen bel moun. E li m tap pale w la. Oh.
Wow. Ou gen gou wi la. E vre. Ah, e gwe se konya m santi w zanmi. Ah.
Konya w zanmi.
E sa m wè wi.
Gade non, e ben m ap fon ti deplase, m ap kite nou pou nou ka

Ja e pa plen ja nap tou fèl mwen m tou pare cheri pase zanmim nan te gentan just pale ansanm avèm seke zanmim nan te di just lap prepa yon moun pou mwen mwen seke m vin la just ou gentan dim tout sa ou seke m gentan konnen.
Ah morgue la wap pale a degaj ou pran nan li tout la banm kòb la.